Nou, se ke gen de kote, yo mete yon santim sou pen an, epi peyi a leve. Gen de kote, pa twò lwen nou la, an Repiblik Dominikèn, gen ogmantasyon ki te fèt sou pri gaz la, epi peyi a bloke. Men la, pa gen gaz, pa gen kouran, pa gen dlo, pa gen sekirite, epi tout moun ap viv tankou se nòmal.
Donk, se sa k fè gen de moun. Labank fonksyone 3 fwa pa semèn, e menm nan fonksyonman sa, fonksyonman ou ralanti, e donk nou tout n asepte. Kote moun lè yo te mete 2 dola ou 3 dola sou galon gaz la k te 6, 7 jiyè k te prèske boule peyi a? Apa y ap achte l 700 dola? Mwen wè se wè pèp sa finalman s on pèp makak. Apa y ap achte l 800 dola? Apa gen kote m tande y achte l 900 dola? Epi yo te met 10 dola sou li yo te vole ponpe, yo te voye tout pye dèyè yo. e prèske partou nan lemond gaz la monte e lè gaz la monte nou oblije monte l tou definitivman e map mande èske pa an Ayiti talè nou pral jwenn avèk ekonomis Laboussière èske se pa an Ayiti gaz la bon mache nan eta sa lè lè map kalkile konbyen kòb yo dim galon gaz la Ozetazini nan seri de ponp. lèm konvèti kòb sa mkwè yo tap pale de 3 dola 40 yon bagay de ce genre gen de kote 3 dola 25 etc e nou pral fè jounal la avèk diaspora maten an Philippe Monstignac voye pri gaz la nan zòn paw la pou mwen e Sevenèdò voye pri gaz la nan zòn paw la Mildor Geffrard banm pri gaz la nan zòn paw la epi nap konvètil poun wè èske gaz la pa pi bon mache an Ayiti e kòm son leta iresponsab On leta devyan, on leta asasen, e donk ki konvèti tèt li an mafyokrasi, on leta kap sipòte gang, vagabon, vwayou, sa vin fè ke lè l mande on surplus sou on pwodui, tout moun rele an mwen, paske yo pa wè anyen de reyèl leta a regle avèk lajan l ranmase a. Sa on, sa nou kapab konprann li. Nou vin la maten an pou n fè jounal lan PRR avèk la dyaspora ayisyèn. Dyaspora nan Chili, Dyaspora nan Turk and Caicos, Pelé Petit Papa mete w prè, Dyaspora nan New York, Dyaspora nan Boston, Dyaspora nan Kanada, Dyaspora nan Montréal, Dyaspora nan Québec, Ayisyen ki ap viv lotbò a, pou nou di yo ke pou yo di nou, n ap ba yo chak 2 minit o maksimòm, pou yo di nou yo menm k ap viv nan Dyaspora a, Dyaspora k sot viktim e ki kontinye ap viktim de kovid 19 lan kote anpil moun nan dyaspora dekapitalize paske anpil pèdi travay yo m gen pwòch mwen e 2 jou yo gen travay nan yon otèl e ou konn sa sa vle di lè moun nan gen 2 jou travay se sa w fè an se li w wè se li y ap peye w. mizapa de lòt pwoteksyon ke yo jwi, pwoteksyon sosyal, dyaspora, si pitit li malad, li gen yon kote pou l ale, li pa bezwen gen yon lajan kach pou l ap fè tèt li cho. Edikasyon an gen yon kouvèti Leta peyi sa a fè pou moun nan. Men mizapa sa, pou dyaspora a jodi a, gen moun nan dyaspora a, li pa an mezi pou l voye san dola pou yon fanmi l. Epi jodi a, li se li kap kontribye nan voye peye lajan kidnapping pwòch li yo kidnape byen ke anpil ladan yo pran gòl ak men tou sitou mesye yo e yo pran anpil gòl ak men fò nou ret nan wòl nou tou paske nou paka gen madanm nou lòt bò a epi se ti jèn 14 15 16 17 ti ti jèn 2000 nap vin la pou rajeni nou lè nou t fon semèn men yo debaba nou tou wi fòm di nou sa wi yo debaba nou. Anpil nan yo k voye di yo kidnape se oto kidnaping wi tande nèg yo pran nan fil fo fo kidnaping sa yo byen byen ke kounyea yo kòmanse ap ranmase pye yo donk medam yo k te panse yo te entèlijan yo tou fouye twou antere tèt yo tou paske otoman gen gen anpil nèg lè yo fin voye kòb pou oto kidnaping nan papa di yo pa yo pa an mezi pou y ap pral voye pou yon lòt kidnaping ankò yo retire kò yo yo retire kò yo yo di moun lokal jwenn moun lokal parèy ou dyaspora an ti jan e sa fè w wè anpil medam yo pèdi mennaj pèdi mennaj gen nèg k ap kriye Gen nèg k ap kriye an kachèt nan dyaspora a k pral rele la evidamman, men ki pa vle madanm yo wè si y ap kriye, ki pa vle wè pitit yo wè si y ap kriye. Poukisa y ap kriye? Se yon mennaj yo gen isit, yo sou wout pèdi. Pase kòb yo mande pou kidnaping nan, yo pran mezi pou voye l vini, yo pèdi mennaj la, donk y ap kriye. Kou madanm nan vini, yo pran pòz se priye yo t ap priye, poutan e kriye yo t ap kriye. Yo ak ti mouchwa yo anba chal, pase mennaj, ti mennaj sa yo, ti jèn sa yo ap pèdi yo, pase ti jèn yo vin koute twòp kòb. Yo vin koute twòp kòb, vin jwenn ti jèn yo tou k vin an ti demwazèl yo ki antre nan yon kouran vap mèni kou èl ye la a, paske zong yo se gwo koze, e cheve, fo cheve son vye bagay tèt chaje, chak semèn fò yo chanje l, donk dyaspora santi l pran kou. Mizapa de tout kou sa yo, yo gon kou, anpil la yo ladan yo, yo an asosyasyon de movèz band ap fè plan pou pran kòb zo dyaspora. Reouvèti sa a jounal Gran Boulva a nou vin fè maten an, sa avè w nou vin fè l, pou fè sètèn pwopozisyon. avèk swadizan otorite nou yo. Ki sa k ta sipoze fèt? Èske se dezobeyisans sivil ki pou aplike sou tout etandu tèritwa a? Mwen m pou li kòrèkteman. Paske on Leta k pap ofri anyen, on Leta ki inekzistan, on Leta k pa bay popilasyon an regle anyen pou li, on leta menm on nòt de senpati l pa voye avèk dè fami viktim nan Jakmèl, moun Jakmèl k ap pase Matisan. M pale avèk on moun Jakmèl, li di l konnen gen 13 moun Jakmèl ki mouri nan Matisan wi, nan pase Matisan wi. Li konnen tre, de, de sa l konnen de konesans wi, 13 moun mouri. Donk nan palon pa de pi Tigwav, nou pral pale avèk Mèt Kebreau Zamò, Mèt Kebreau Zamò e nou konnen kisa Mèt Kebreau Zamò, lè w di Mèt Kebreau Zamò nan vil Tigwav, sa di sa sa vle di an. Mèt Kebreau Zamor ap esplike m de famiy ke l konnen ki ruine nan Petit Goave a lechèl entènasyonal, pou voye pou peye ranson pou pwòch yo. Aken n'en parlons pas! Bon, aken ankò, m ap pale avèk pastè Renold Penthièvre avan m vin la, de Guyane Française, e donk yo oblije pa ka di sa sou radyo. De ti granmoun, de ti granmoun avèk chofè yo al pase Matisan, m kwè se te dimanch nan aprèmidi, yo ouvè kout zam sou machin yo, Donk yo menm sa yo moun sa yo te gen yon jèn avèk yon granmoun ki mouri men yo menm ki te dèyè yo oblije yo oblije kanpe machin nan yo kidnape yo yo mande 5 milyon dola pou 2 moun yo ou sa sa vle di fòk ou pale avil tigwav fòk nou pale avèk kèk moun okay ki gen moun ki viktim nan kidnaping nan. pou n kapab fè yon gran bilan, men gran bilan n ap fè avèk les ténors de du Sud-Est, du Sud, de Petit Goâve, des Nippes, ténors sa yo nou pral pran yo aprè nou fin pran dyaspora a. Dyaspora a k bouke, k fatige, ki pa kapab ankò. Sa vle di ke moun nan dyaspora a, l ap viv sitiyasyon peyi a menm pi mal pase nou menm ki ann Ayiti. Pase chak kout fil li resevwa, kè l kase. Chak kout fil li resevwa de pwòp fanmi l an Ayiti, l pè pran telefòn nan. E vre, e fò nou pale avèk ekonomis Eddy Labossière egalman. Avèk Eddy Labossière nou pral wè ke pou konbyen tan Ayiti kapab respire toujou devan sitiyasyon ke l ye a. Ou vin rive nan yon moman ke Leta mafyozo a, Leta mafyokrasi a, li peze kou pèp la. Li pran dola ameriken an nan men pèp la. Li di, pèp pa nan afè kòb ameriken, yo mete kò yo avèk boujwazi konpradòl la, donk gwoup boujwazi kamikaz la, byenke nou konnen gen anpil nan boujwazi yo, yo bay travay, yo ede jèn, yo kreye lekòl, yo envesti nan peyi a. Men genyen tou, envestisman yo fè nan peyi a, se detwi peyi a. Donk, jounen jodi an, tout transfè k t ap vini sur Ayiti, Akòz mafyokrasi ayisyèn nan, transfè sa yo tranzite vè Larepiblik Dominikèn. Lè yon transfè k te dwe pou vin Ayiti ki tranzite vè Larepiblik Dominikèn, sa vle di ekonomi Repiblik Dominikèn nan ap viv de trè bòn sante, pandan ke nou menm nan fè kou mèt dam, nou panse se entèlijan nou entèlijan, tankou pastè Pastè Paul di a, nou sòt pi mal pase talon pye. Pastè Jean Paul Dalveus. Li di ke nou sòt pi mal pase talon pye, otorite yo sòt, otorite yo enbesil anpil. Donk, nou te, nou te gen pwoblèm transfè lan, jodi a nou vin gen yon lòt pwoblèm. Pwoblèm ki gen kounye a, dyaspora a, a, apa, apati de sa m sot dekri la a, gen k pran vye kou nan men medam yo etsetera, yo vin pa travèse isit. Si yo gen yon mennaj, yon genngenn, yo bezwen wè l, yo fè l travèse Santo Domingo. Men lè mennaj la travèse Santo Domingo pou al resevwa dyaspora a, men tout depans k ap fèt yo PRR, kiyès k ap jwe yo? Depans makèt yo, kiyès? Ekonomi ki peyi k ap mache? Se ekonomi Repiblik Dominikèn nan. Epi ou wè Abinader pèmèt li, li gen dwa ap vin degobye sou nou konsa, sa vle di ke tout sa nou genyen an tèm de resous ekonomik, Se Repiblik Dominikèn. Kounye a, ou wè Abinader kreye yon mwayen avèk nèg ki gen endistri nan peyi Dayiti, faktori, li di yo ke Repiblik Dominikèn, pòt li ouvri pou yo. Y ap ba yo dè espas pou yo fè konstriksyon, dè espas a bon mache, mendèv a bon mache, epi y ap ekzonere yo pou taks la pa monte sou yo, pou yo vin envesti an Repiblik Dominikèn. E kisa n ap wè jounen jodi a? Men yon lòt lajan ankò ki vin ap kouri kite peyi a. moun ki te gen ti antrepriz m gen 2 otèl yo ofri m la m pa gon goud lesko moun ap vin ofri m otèl yo fèmen la le prens anwo a tout tout tout fèmen an mak joel yo mèt le prens lan te bezwen nimewo telefòn mwen pou di m eske m pa ta ka achte le prens lan y ap ban mwen avèk on pri amelyore etc m di l mèt la. E radyo map fè e nan mikro m ye remet la. Son profesyon mouda chire liye wi. Kom ou neg entelijan ou vin ladann we trop neg mouri TB ladann. Top neg a mouda chire ou men douvan ou men derye. Ou menm wal vann aransel. Mwen aransel m vann aransel farin suk lwil an detay foure menm nan sak le moun vin achte demi ti mamit ti mamit wa pran vin ofri m maten otel m vle. Li dim nenpot jan yap vann mwen li poum nenpot jan m ka peyel m di yo mezanmi de gras paske m pa bon nou menm si l te baay konsa nou ta ret ladann bon nap kouri epi mwen menm Sa vle di ke m kondane pou m trennen met tray sou do m. Donk, jodi a, ou vin genyen yon bann Ayisyen ki al achte tè an pwovens de la Repiblik Dominikèn pou y al fè materyo de konstriksyon, etsetera, etsetera. Donk, de jou an jou, peyi an ap efondre, peyi an ap plonje. Pandan ke peyi a ap plonje an, tout moun rete ap gade, Tout va bien madame la makiz, otorite yo kontinye ap touche, yo kontinye avèk flòt veyikil tou teren chè, machin chè, yo blende yo tou, donk kounye a pi fò lajan peyi ap pase nan blendaj machin, tout ti dirijan kokorat li mande w fòk li gen machin blende, mande w sa l ap regle pou l gen machin blende ou pa konnen. Donk devan sitiyasyon konsa fòk dyaspora gen mo pa l, paske isi a, nan jounal tout peyi an ki se premyè okazyon, nou toujou di l. Paske gen moun ki ap mete yon bonèt de nasyonalis, de fo zalwa nan tèt yo, kòmkwa dyaspora a pa ka vin patisipe nan zafè entèn peyi a, se etranje yo ye. Kouman yo fè etranje a? An se lè eleksyon an nou rekonèt yo se etranje? Dyaspora a, fi a pral fiyanse se dyaspora yo rele. Fanmi an pral fyanse, se dyaspora yo rele. Yo pral marye, se dyaspora pou yo bay marenn, menm si yo konnen li pap ka rantre. Yo ba l marenn, yo ba l parenn. Se yon fasad, se yon makiyaj pou yo koupe kou l, pou yo koupe pòch li. Lè maryaj la fin fèt, fi a ansent, si l marye se ansent, si l pa se plasay, gwòs. kiyès yo gentan rele pou bay parenn timoun nan, marenn timoun nan. Timoun sa konn gen 5 marenn nan fanmi an. E lè yo, bon e si tout marenn sa yo ta rankontre yon jou pou yo mande kiyès egzakteman ki vrè marenn timoun sa. Yo pap janm bay moun lokal. Moun lokal la yo fò al asiste legliz paske moun yo bay marenn nan pap vini, li pap travèse Matisan. E se anpil moun sa yo se nan zòn sid bay, Matisan, Fontamara y abite ou konprann. Donk, Tibwa tou, Dekayè, Tèravin, Pentad, Dyaspora a vin pè l pa prale. Donk, yo di y ap fon moun reprezante pou li nan nan. Tande istwa a byen wi. Sa vle di ke maten an m vin pale nou de reyalite peyi a. Sa vle di ke m di w depi lè fiyansay la se dyaspora, maryaj la se dyaspora, gwosès la yo gen tan voye di dyaspora. Ou konn pou sa yo di l sa bonè bonè? Pou l ka kòmanse voye valiz ki genyen e tout sa bebe ap bezwen. Yo gen tan di l sa bonè. Detanzantan yo raple l sa. Akouch, akonchman pa lwen non. Valiz bebe a se dyaspora. Akouchman an, jou bebe a fèt nan lopital la se dyaspora. Batèm nan, se dyaspora. Antèman, lanmò a, se dyaspora. Sa vle di dyaspora rive yon moman li epuize, li a bout souf. Epi kou dyaspora a wè son bann petadò nou pran nap mete yon bann tafyatè nou pran mete nan ap dijon peyi dyaspora di bal di 2 mo tou bal vin depite senatè poul fè 2 pwopozisyon wè si la rale yon souf yo dil se etranje yo dil etranje paka depite etranje paka senatè donk maten an nou pral ouvri espas la poun pran kri de la dyaspora tribò babò dan lemond sa yap viv jodi an fas avèk monte vètijinez ensekirite e kidnaping nan, nou prale Bruxelles egalman, nou prale Bruxelles, nou pral la Belgique, nou gen anpil Ayisyen Bruxelles, la Belgique kap tande nou, nou pral Brésil tou, Brésil avèk zanmi an koman il s'appelle deja Guerrier e PRR zanmi nou Brésil ki toujou rele nou la, ki swiv jounal lan seryezman. E donk avèk li nou pral fè yon ti pale tou pou n konnen kòman yo menm Brezil y ap viv sitiyasyon an kòm Ayisyen. Nou prale Chili. Nou pral fè yon premye round-up avèk dyaspora a pou l bay pwopozisyon pa l nan 2 minit pou kòman nou fè n ap sòti nan sitiyasyon ke nou ye an. Epi apre nou prale vini nan depatman ki anklave yo, depatman ki kolboso depi plis pase 4 5 mwa nan peyi Dayiti, nou prale nan depatman Sidès, nou prale nan Grandans, nou prale nan Nip, nou prale nan Peti Gwav avèk mèt ke gwo zamò pou Peti Gwav ki pral fè drese yon tablo pou nou e sitiyasyon an e otomatikman nou fin pran yon korespondan nap pran yon tenò nan vil pwovens yo pou di kisak ka fèt kòman rantre yo ye pou Pòtoprens an menm tan tou nou pral pale avèk 2 famiy. famiy ki gen pwòch yo ki te sipoze fè dyaliz. E dyaliz la fòk ou travèse Matisan wè pa wè. Kijan moun dyalize sa yo ap viv jodi a? Eske n ap asiste yo k ap mouri devan nou? Eske pitit ap asiste manman k ap mouri k pa ka fè dyaliz? E kisa kap fèt pou dyalize yo o final? E lè nou konnen moun kap fè dyaliz la gen yon seri de frap li pa ka pran? Kòman dyalize yo ap jere emosyon yo fas avèk strès sa kap anvayi yo la? E an menm tan avèk ekonomis Eddy Labossière nou pral pale de enflasyon an. Se kwa lenflasyon? m kwè nan espas m konn ap fè la a ap resevwa de kandida o sena, kandida a la deputasyon epi a la prezidans menm e kote lè m abòde kesyon enflasyon an avè yo definisyon yo ban mwen lè m ap abòde kesyon enflasyon an avè yo sa yo di m kòm repons lan m wè yo pa menm konn definisyon kisa k enflasyon. M wè sa avèk dezespwa. Genyen genyen m resevwa la avèk pitye. Yo pa konn sa k rele enflasyon an. Yo di yo di tout bagay men ki pa gen rapò ditou avèk jan nou defini enflasyon an. Enflasyon an se ki sa l ye? Se lè ke w ap viv nan yon sosyete kote ke ou te genyen yon lajan ke ou te konn itilize pa egzanp si dezan de sla yon anplwaye Radyo Karayib te konn fè yon acha an fonksyon de salè li. Pou acha ke l te konn fè avèk salè li an dezan pase, jodi an pou l ta achte menm bagay sa yo, si salè lan pa chanje, salè lan rete entak, se ak salè ke l gen jodi an, sa l te konn achte avèk salè l la ya de sla dezan, Se 40 pousan nan sa l te achte dezan l ka achte avèk salè ke l gen jodi a. Pou omwen pou l ta reponn avèk bezwen okotidyen, bezwen primè, bezwen priyoritè nan kesyon nouriti, sa y ap konsome okotidyen, pwodui de premyè nesesite, pou yo ta kapab kapab kontinye nan menm sans lan, Se patwon an ta oblije ogmante salè lan pa 4. Se sa nou rele enflasyon an. Enflasyon an se timoun ki konn pral lekòl le maten epi paran an te ba l 20 dola ayisyen pou l al pou l met nan pòch li. Dezan lè w te bay timoun sa a 20 dola lan, jodi an pou l achte sa l te konn achte nan rekreyasyon avèk 20 dola lan, Jodi an 20 dola pa kapab menm ba li on ka de sa l te achte a 20 dola 2 zan pase. Sa vle di bagay yo vin ogmante, pri yo vin vin triple, kwatriple. Donk lajan kounye a ou bezwen on kantite lajan pou w kapab achte on bagay ke w te achte avèk on ti kòb tou piti y a 2 zan disla. Donk se la ou pale de enflasyon. Kòm Ayiti se kòm dizè notre doktè se la repiblik de all you can eat. Ou vin rive nan yon kafou ke tèlman gen medyokrite nan sosyete a, se kòm si son sosyete ki ap fè apoloji de la medyokrite e nou zòt avoka gen yon bagay ke nou toujou renmen di, nou di nou di l toujou souvan, y a célérité dans l'urgence, il faut agir vite, sans délai, sans remise, ni tour de rôle. E se sa k ta dwe ap fèt jodi a nan sosyete a. Men, kòm Leta a, peyi a, moun ki swadizan ap dirije nou yo, Dèfwa ou rete ou kesyone tèt ou èske tèt moun sa yo dwat? Èske se pou yon pil moun fou k ap dirije Ayiti jodi a? Nan kafou Ayiti ye la jodi a, ou pa santi gon devouman, gon selerite pou frennen yon seri de bagay? Chak jou sitiyasyon ap vin pi dejenere, epi ou tande y ap pale w de eleksyon, fòmasyon konsèy elektoral pwovizwa, yo jwenn on bann bwè lelè, bann visye ki vin nan klas politik la ki akapare yo, pase sa yo se aksyonè malfèktè k pi danjre, yo nan kidnaping, yo nan tout lòt bagay, boule kay moun etsetera. Kòm sa yo pi danjre, yo foure l anba vant doktè a la, l ap mache ak yo, yo enplike nan afè. krim, yo touye moun, yo kidnape moun, tout moun konnen. Donk, yo foure yo anba vant Dòk la, e Dòk la menm depi l wè sa aksyonè sa yo k anba vant li, li panse tout va bien madame la marquise. Sa vin fè ke sosyete a jodi a vin antoure de yon bann fo entèlektyèl. Entèlektyèl fake, sa nou kapab rele, antre gimè, entèlektyèl òganik. dè zentèlektyèl, anpil ladan yo se dè zentèlektyèl rabi, epi Lafrans tou fè nou bann tò tou, gon bann nèg la k'al kache an nan ranmase kaka pijon nan lakou moun etsetera, kounye yo moun pa janm wè yo, epi yo jwenn dè raketè lè y'al sou plas Elize a, nanpwen kote gen raketè konsa e Lafrans, yo ye nou bann raketè ki di y'ap ba yo fo papye, fo diplòm, rele yo doktè, epi yo vin anvayi nou la. Nou menm kòm nou menm tou, nou soufri de cette grande maladie qui n'est d'autre que la blancomanie e gon lòt nou soufri ankò ke se la blancophobie, depi moun nan se laba l te ye l achte yon vap men ni met sou li yon vye pafen pou pou ba w pwoblèm ou menm, epi nou met tapi wouj pou li. Blan an mèt vòlò, blan an mèt nan tout vye aksyon, depi se blan li ye tapi wouj. Tapi wouj. Sa vle di ke nan sitiyasyon ke n vin vin twouve nou la, w ap gade yon vye Ted Robinson ki vin la. Ted Robinson, jan Ted pale a genlè e nou pa konn li. Sanble nou pa konn li. Li di l pa konprann. Kouman nou fè ap tann Etazini pou vin akonpaye kamyon gaz pou nou pou al bay gaz nan ponp? E Ted ki, Ted Robinson wi m di sa. Li di nou genlè tande nou pa konprann. Nou genlè li nou pa konprann. Li di, Asistans lan, li tou defini asistans pou nou. Ee, Ted wi. Vye Ted, boul je l sou konn bay krapo yo pile, cheval pile. Ou konn sa misye di? Misye pèmèt li l di ke nou gen lè gen yon pwoblèm. Li di, Asistans lan, li tou defini asistans lan pou nou. Etazini te di l ap asiste nou pou n fè bòn distribisyon gaz la, se lapolis la y ap asiste. voye kèk bagay tankou pil vye salopri ou wè yo rele blende la yo se nan sans sa vye bagay yo pa bezwen yap ba nou men e pa vini ameriken tap vini pou mache ak nou avèk tankè gazolin nou pou al bay nan ponp Ted Robinson ki di sa li di fò nou konprann sa rele asiste a nou mal konprann asistans lan m fre mwen menm e sa pa fèm se se se le kontrè ki moret etone paske depi nan jounal la la m te ri lè nou di sa. M te ri lè nou di sa. Lè m tande yo di yo pral vin asiste nou pou nou pase avè. Bagay la te klè mwen e esplisit wi. Men y ap toujou genyen jan de moun sa yo. Ou pa wè kiyès yo voye, ou pa wè maten yo voye nan bengonn nou la. Nou deja wè kote n gad. Epi nou asepte sa. Donk, m te gentan santi ke yo pral vire bouch yo. Paske quand le diplomate vous dit oui, il y a toujours un mais. Le diplomate ne dit jamais non. Rarement oui. Ralph Waldo Weir ya toujou un mec ki akonpay le oui diplomat la m te gentan santi sa sa vle di ke se pa sa vye Ted Robinson di la k pral etone m m te gentan santi yo nan betiz yo tap pase nou on bann moun chita pral tann kòmsi w pral wè lame ameriken militè ameriken bò ponp gaz bò tank gaz bay bandi annik po li tire ladan li bon sa yo tire devan APN nan yè maten oubyen avan yè maten an e dizèl si se gazolin yo tou fin ak nou nèt Nou tou fini. Si se nan gazolin nèg yo te tire a. Si sitèn nan se te yon sitèn gazolin. Afè APN anba palman. Sa ap fini nèt. Sa t ap tou kaba nèt. Zafè w nèg depi w ap deplase la e Pòtoprens w ap vini ou dwe fè testaman w pou w pa gen twòp goumen nan fanmi an. Si w gen yon ti bagay w ap kite pou timoun yo. Ou tou fè l ou mete l nan ti jan sekrè. Ou fin ekri li ou mete l. Si w tounen lakay la ankò, ou reaktyalize l, ou mete l aktyèl, ou konprann, ou reekri l ankò. Si w gen yon degouden k antre, yon bagay anplis, ou remete l. Ou di, si tout fwa m ta travèse Matisan, nou ta wè m pa ta tounen, men, nou pa benyen nan goumen, met tèt nou ansanm, Bobison, tèl bagay, Rachnin, sa e ou menm, Rachlin, e pou ou, Roosevelt, men bagay pou ou. Ou fè l konsa, ou konprann? Ou fè l konsa, pase, anben ri nou ri. An map bat ba nou baayis bou nou fè pou timoun yo pa nan eri nap ri nou menm anben kontinye ri mwen mwen nap plede ri chak fwa map di de reyalite wè nan ka na nan sa nou ye la se 24 sou 24 pou nou tap kriye wi nou tap yon pèp kap kriye 24 sou 24 wi nan sitiyasyon nou ye la wi a nenpòt ki moman nou menm ki nan radyo karayib la la ou konn wè radyo a epil vole li vole ka li fè 4 bout wi m konn m konn konbyen galon gazolin ki dè do radyo a nan koridò m konn konbyen dwoum gazolin ki sere dè dom nan nou konn gazolin konn nan jwèt a moun An, nou pa konn sa sa vle di yon nèg tire sou sou yon sitèn ki gen gazolin ladan l? Nou konnen yon jwèt sa ye? E Ted di nou e sezi nou, li wè genlè yon bann moun fou nou ye. Nou genlè panse yo kap yo tap vin la a vin bon, siman lap pale avèk Nulard yo, paske majorite moun kap dirije nou la pou mwen bon il ces gens ne sont rien d'autre que des idiots sonores

Se de la nullite académique. Map gade yon minis jistis kap pale yè mesye pandan yon minit yon nèg paka kanpe devan laprès poul sèl oh m pral pase minis sa pou yon kòmantè se kwa yon kòmantè yon konferans ke nap bay antre otorite li tèlman vide pantalonl tout sak souli vide atè bon e dayè mesye sa pat sipoze nan rankont lan Paske kem fin di sa yo kidnapem zafè mwen menm m toujou gen kouraj poum di sa avèk tout etidyanm yo em te dil maten an PRR ou la? Fò w la wi se ou k avèm sèlman wi kamarad la poko leve non. Mwen di w, wi, wi, wi, wi, men, e lè a n ap, n ap kalèt. Wi, e, non, non, tande, non, tande sa m t ap di a, n ap pa, wi, wi, tande, tande, pa kouri, pa kouri, n ap gen ase de tan. Li pot ko pran lari a, li talè a nou anonse l sa. Fò w tann. Mwen di ke m gade sitwayen an avèk yon tristès. Mwen menm m pa genyen pou m epengle yon moun ou pa. Men, kouwè m te di nou.

kòm gad dè so de la repiblik li ta sipoze li menm li pran poz li ta sipoze premye konsène ki pou mande limyè fèt otou de sèt kestyon paske menm si ke gen dè aktyalite e lè aktyalite plèv a gwos gout nan peyi a men sa a pa gen moun kap kab vale l. tankou yon ti grenn ti polis, ap toujou gen des esplikasyon ki pou bay. Kiyès ki te gen rezon, kiyès ki gen tò? Eske se la fami Ferrer ki te gen tò? Eske se le minis de la jistis oubyen minis de lenteryè nan skandal afè de kidnaping menm pou sove imaj enstitisyon an? Nou ta dwe mete l yon ti jan akote pwovizwaman. M pa di nou kouri voye l ale etc m pa konnen se nou k ap konn sa n ap fè pou ta sove imaj enstitisyon an. Epi lè m gade se sitwayen sa ki pral pran lapawòl nan konferans de près epi bon il n'a rien dit trè sensèman il n'a rien dit donk m santi ankò ke mwen boulvèse m panike. E sa fè ke maten an, e donk PRR, n ap fè tout bagay yo etap pa etap. Nou p ap kouri ak lè a paske nou pral bezwen lè lan.